Hey guys koman nou ye jodi a m vini avèk yon lòt bèl videyo pou nou mwen se sexy baby jodi a m pral pataje ansanm avèk nou operasyon mwen te fè a wi mwen te refè kò m yes so lè mwen ta pral fè kò m nan mwen te filme pou nou tout bagay nèt depi lè mwen ta fè valiz mwen èpòt lan paske yes mwen pat Fè operasyon m nan nan Amerika. Mwen t ale jis Sendomeng pou mwen al fè operasyon an. So, jodi an nou genyen chans pou nou wè tout bèl videyo sa yo mwen te pran pou nou. Ok. E m ap di nou tout yon gran mèsi anpil ki abòne avèk chanèl la. Ou menm k ap gade m kounya la si w poko abòne avèk chanèl la, Abone avek chanel la e mesi anpil guys mwen gen 10000 moun kounya ki abone avek chanel la sa vreman vreman fem kontan mwen wè nou ap ankourajem poum travay pi plis pou nou poum pataje pi plis pou nou mpa wè yon lot jan anko mwen kapab selebre ansanm avè nou ke pataje Kòm mwen te refè a tout bèl videyo sa yo so gade videyo sa comment pataje videyo a epi map di nou na wè nan yon lòt bèl videyo konsa ankò ann gade videyo sa ansanm.
M pral sendomeng pou yon bon mwa preske yon mwa m pral fè 24 jou sendomeng ki preske yon mwa epa vre so kounya m pral fè valiz mwen kontinye gade videyo an. Sa se yon lòt jou ankò mwen nan èpòt lan la. Mwen fin cheke valiz mwen. Se pa de moun ki te genyen nan liy nan. Mwen pral monte avyon an la pou mwen ale. N apral fè stad Orlando. N ap kanpe Orlando. Aprè sa a, m ap pase inèdtan Orlando, aprè sa m ap pran avyon an pou m ale Sendomeng. So, kontinye gade videyo a, kounye a m pral monte avyon an la, lè m anndan avyon an m ap montre nou, ok. A few minutes later.

mwen prè pou li kapab fè foto so kontinye gade video an epi wap wè sa kap pase ok oh gade kiyès ki avè nou
hey guys
nou konn moun sa.

Pale ankò sou plis desizyon mwen, eske vrèman vrèman se sa mwen vle fè? Nou deja konn repons lan, wi se sa mwen vle fè, but li poko konnen si se wi li ye. So, zanti m kontan paske mwen fin fè 2 timoun yo, kè m pa kontan pou on bon lontan, tout tan m ap fè spò, spò a pa itil mwen paske kò m pa bon. So, kounya la.

Ok guys Jodi an se te Premye fwa mwen wè doktè an Sa se beautiful office doktè an Mwen vrèman vrèman renmen ofis doktè an epi doktè m nan yon bèl ti demwazèl yon bèl bèl ti demwazèl so mwen fin fè tès san mwen fin fè tout tès yo tap fè yo la mwen gen sèjri nan 2 jou ki ap samdi 20 jiyè jodi an se jedi 18. So mwen gen demen sere pou mal konn peyi an nèt epi samdi si Dye ve that's it mwen ap fè operasyon. Mwen konnen distans pou nou gade videyo sa a mwen pa bezwen di nou priye pou mwen map gentan ok Bondye ap gentan fè tout bagay fèt tout bagay ok so mwen ta swete nou konprann journey sa a mwen ta swete nou konprann lèm di nou Mwen ansent 5 mwa 6 mwa m ta swete nou konprann sa meni m fatige avèl nou konn wè mwen workout mwen renmen al nan gym tout tan men sa pat gen anyen m ka fè avèk li ke koupel voye jete Bondye pat voye m konsa so mwen vle chanje sa kontinye gade videyo yo sa se premye jou kontinye gade videyo yo like videyo yo share videyo yo. E nou konnen m renmen nou anpil kontinye kontinye banm sipò an e map kontinye ban nou bagay pou nou gade bagay pou nou pale bagay pou nou koze bagay pou nou fè tout sa nou vle ok nou konnen pa gen sekrè nan mwen se baby an nou koze pa gen sekrè map ban nou tout ti detail tout ti bagay

vant mwen map fè epi poum tounen ankò poum fè tetem paske gen yon lwa ki pase ou pa ka fè tout bagay yon sèl kou ankò so mwen di Bondye mèsi Bondye levem mwen preparem kounya m pral pran deyò a la poum wè machin nan preske rive la pou nou ale so map di nou.

Pi piti map pral fè sou yon tab se 3 ze tan so se pa ti operasyon m pral fè an yon ti jan vrèman you know mwen wish m te spò mwen te konn ap fè yo te ka ede m but spò pa ka ede m ok so yeah. Mwen la, lè a pral rive la pou w wè l gen yon lòt kò. Epa yon lòt moun non wap toujou gen menm kè a, ou konprann? Sa mwen wè yon lòt kò. Ok, kontinye gade videyo yo, di m panse pa ou, di m sa w panse de desizyon m. Kenpòt sa w di, se desizyon pa m nan ki bon, ou konprann? Paske se kò m li ye.

So guys Baby fèk sòti nan operasyon malerezman maten an mwen tap filme pou m te montre ke lèl prale nan operasyon an li te gentan fon bon ti pale malerezman e kamera pat open. So Konya li soti nan operasyon an li vrèman pa ka ko pale paske se aprè 4 èd tan ke lap ka pale gras a Dye tout bagay soti byen byen byen byen byen lap ka pale a pap aprè 4 èd tan lap ka bwè dlo lap ka bwè ji aprè 4 èd tan sa se tube yo mete poul pipi kontinye gad ti videyo a epi patajel ak yon zanmiw. 8 hours later. So kounya la Jodi an se dimanch Mwen fè operasyon an yè So Mwen chita la kounya la men kabann nan kote l ye Men mwen mande pou m chita paske Kò m ap fè m mal m kouche twòp Nou kapab wè zye m Zye m fè yon sèl apò zye m. li pa dous ditou e mwen byen kontan ke yo pase lwa sa a, ou pa ka vini bò isi an Sendomeng pou fè tout kò w yon sèl kou, pou fè tete w, pa gen sa ankò, lwa, lwa sa a k pase a, se yon bon lwa li ye paske pou jan m santi m la a, si pou m te fè. Tetem met sou li ankò li pa tap m pa konn kòman m tap santi m menm ditou ditou so mwen di Bondye mèsi dèske yo kite tete a pou m tounen yon lòt lè pou m vin fè li so mèsi a nou menm ki priye pou mwen ki konprann mwen se vre mwen nan doulè but aprè doulè a m konnen kijan m pral sanble kijan m pral renmen vant mwen. Ok so mèsi a nou menm ki sipòte sa mwen ap fè a ki konprann sa mwen ap fè a ok so kontinye pataje videyo yo renmen yo kament nou mèt nou konnen mwen menm nou mèt di m sa nou vle se pa se pa yon big deal ok so m ap fon ti repoze la. Na wè yon lòt fwa ankò. Konn si m di nou nan ki doulè m ye la nou pap kapab kwè m. Doulè a pa dous ditou ditou. Malgre ke yo pa fè tete m, jan m te di nou an yo pa ka fè l yon sèl kou. M byen kontan yo pa fè l paske m pa konn kòman m t ap ye si yo te fè l. Kounye a jan nou kapab wè an mwen nan apatman an bak, mwen pa lopital la ankò. M gon dòmi kap pete zye men m pa vrèman alèz pou m ka dòmi an. Vant mwen m ka wè li kòmanse plat depi kounya. So priye pou mwen tande timoun. Priye pou mwen, priye pou mwen pou m ka alèz avèk kò m ankò. Bagay la va dous. Ou wè tout bagay kijan tout bagay pase deja.
Kounye a nou la, mwen la pou m di nou ki jan recovery an ap ye, ki jan l ye, epi m ka montre nou tou, m ap montre nou ki jan m te ye avan e ki jan m ap ye kounye a. Alright, so sa a pou yon lòt videyo, se la videyo sa ap fini, m te vle pataje sa ansanm avèk nou. Nan yon lòt videyo, m ap montre nou ki jan vant lan te ye. avan e ki jan l ap ye kounye a la.